Radyo Tele Kanal Bleu ap prezante w Chita Pale, yon espas analiz ak kòmantè sou tout kalite sijè nan tout domèn, gras ak sipò divès ekspè. Chak lendi, depi l fè inè nan aprèmidi, avèk Mitchela Parent. Chita Pale, plis echanj pou plis konpreyansyon.
Bonsoir bonsoir tout moun, se yon plezi pou nou antre lakay ou nan lè sa pou nou pote emisyon chita pale pou ou, an emisyon ke nou konnen wap tann avèk enpasyans sitou pou jounen jodi lendi 11 oktòb lan etan done ke nou konnen yè ki te 10 oktòb se te la joune mondyal de la sante mantal. e ke pandan tout semèn nan nou te pwomèt ou ke jodi an nap resevwa yon envite ki pral palew de kisa ki sante mantal lan e efè ke m ta di ki efè sa gen sou sante mantal ou si sitiyasyon aktyèl ke nap viv jounen jodi an la donk se nan objektif sa ke nou genyen yon psikològ ansanm avèk nou Nou konnen ke sosyete nou an, nou konnen ke m ta di Ayisyen an swa, depi ou pale de psikològ, yon moun ki pral wè yon psikològ, e nou konsidere l kòm moun ki gen yon twoub mantal, kòm moun ki gen yon pwoblèm kèlkonk nan tèt. E poutan, nou panse ke nan sitiyasyon ke n ap viv jounen jodi an la, li enpòtan anpil, pou m pa di l nesesè, Pou nou chak la ta konsilte youn. Men etandone ke nou konnen tou pa rapò avèk m ta di mank ankadreman, mank de valè ke nou te fè yo santi, nou kapab di jounen jodi a la pou al wè yon psikològ se pa yon mens afè. An se ki a trè a mwayen ekonomik nou, se pa yon bagay ki. Piti ditou, se nan ide sa a ke jodi a la a nou vini avèk yon psikològ sou plato chita pale pou ou ki kapab vin eklèsi ou menm lakay ou, ou menm ki pat konnen kisa k sante mantal la, ou pat konnen ki efè sitiyasyon sa ka fè sou sante mantal ou, enben jodi a la se nan ide sa a ke nou vini avèk psikològ sa pou ou sou plato chita pale. An nou obsève premyè poz nou, n ap tounen.
Radyo Tele Kanal Bleu ap prezante w Chita Pale, yon espas analiz ak kòmantè sou tout kalite sijè nan tout domèn, gras ak sipò divès ekspè. Chak lendi depi l fè inè nan aprèmidi avèk Michela Baran. Chita Pale, plis echanj pou plis konpreyansyon. Kanal Bleu ap prezante w Chita Pale, yon espas analiz ak kòmantè sou tout kalite sijè nan tout domèn, gras ak sipò divès ekspè. Chak lendi depi l fè inè nan aprèmidi avèk Michela Baran. Chita Pale, plis echanj pou plis konpreyansyon.

Nou konnen dè milye oditè e oditris ki toujou branche, e sitou sipèr abòne avèk gran emisyon sa. Donk se yon plezi pou n al bat lide sou konesans, sou psikoloji, sou sante mantal. Ya, e jan ke nou t ap, m ta di, nou t ap fè pwomosyon pandan tout semèn nan, paske yè ki te dimanch 10 oktòb, se te joune mondyal de la sante mantal. e ke nou te pwomèt moun yo ke n ap resevwa psikològ la jodi an la a ki pral ba yo detay sou kisa k sante mantal la e anplis ki efè ke sa kapab genyen, sitiyasyon aktyèl ke n ap viv la la a, ki efè sa ka genyen sou sante mantal yo. Men jistavan, nou ta renmen konnen kiyès Juvenson Valpierre ye, apart de psikològ, nou ta renmen grantòm sa prezante tèt li bay piblik lan. Ah merci donc non an se Juvenson Kendival Pierre Nou gon fòmasyon de baz an kominikasyon Ensuite nou gon fòmasyon an psikoloji Nou gon souspesyalite an psikoloji klinik du lien E aktyèlman la nap fè yon metriz an LCR nan Université des Antilles Epi nap fè yon metriz nan Université Franco Haïtienne an psikoloji du développement adolescent et enfant. Bon, ofèt, nou gentan wè ke, nou konnen sa deja. Nou konnen ke depi moun nan gen plizyè spesyalite, se premye fwa, jodi a, li vini nan chita pale, se pap dènye fwa. Ah wi, sa vle di. Paske se sa lide, se resevwa dè ekspè, dè pèsòn ki genyen plizyè spesyalite ki kapab vin pataje konesans yo ansanm avèk piblik lan, vin pote limyè sou sa ke nou pa konnen. Donk, jodi a la a, n ap chita sèlman sou. M ta di sante mantal, sijè a se sante mantal dan le kontèks aktyèl, donk n ap rete sou sa pou jodi an, men nou sur e sètèn ke Mesye Val Pierre pa p vin la yon dènye fwa paske li plen bagay li kapab pataje ansanm avèk nou. Se sra avèk plezi.
Dakò, se yon plezi ankò yon fwa pou nou resevwa w sou plato sa a, nou sur e sètèn ke piblik lan pral satisfè de, m ta di. Sa ke pral pataje ansanm avèk nou jodi an la, paske m ta di jodi an la suivi de yon gran jou ok ke OMS te mete, m ta di 10 oktòb se te joune mondyal de la sante mantal se sa ke OMS se jounen sa OMS mete pou pou nou selebre ok donk m panse ke jodi an la nou pral fon gran deba sou kestyon sante mantal dan le kontèks aktyèl, nan sitiyasyon n ap viv lan la a, kòman sante mantal lan ye. Donk, m ta di ke, mesye, mesye Val Pierre, ki sa ke ki sante mantal lan? Paske, nou konnen ke, nou pale de sante an jeneral, ok, nou moun yo ta renmen konnen ki sa ki sante mantal. Lè w pale de sante mantal, ki sa w vle di? Paske nou nan yon emisyon ki gen yon karaktè edikatif, donk n ap fè emisyon dans les règles de l'art, donk dikou nou pral fè kèlke referans. E youn nan pi gwo referans nou genyen an matyè de sante se OMS, Òganizasyon Mondyal de la Sante. Donk se li ki pwopoze yon definisyon ase enteresant pou sante mantal. E si w ap li antre lè lign, n ap wè ke pa tèlman gen twòp diferans ant definisyon ke l pwopoze pou sante fizik avèk sante mantal. Donk sante mantal la daprè OMS se, nou te ka di se yon eta, yon eta de byen être afektif, psikolojik, kote ke moun nan li ka reyalize tout potansyèl li, sa l anvi fè, sa l renmen fè, kote l ap viv lan, epi vwala, se an gwo se sa ki sante mantal. Dè ke n ap pale de sante mantal, eleman ki enpòtan se le konsèp de byen être, èske. m'heureux, est-ce que m'alèz, est-ce que m'epanoui. En un mot, men sa nou ka pwopoze pou sante mantal. Ok, bon, sante mantal, bien-être, bon, tout jan de bagay sa yo, bon, est-ce que nan sitiyasyon sa la a, kòman nivo sante mantal lan ye pou pèp sa a, pou nou les Haïtiens?
Se youn nan m panse de kalite definisyon OMS bay la. Poutèt ki sa? Paske li plis pran l nan kad kolektivite. Dayè ou wè li mete aksan non sèlman sou endividi an, men li mete aksan tou sou anviwònman endividi an ap evolye ladan l. Donk, bon, malerezman, nou pa twò enplike nan koze rechèch isit, ki fè ke m pa ka gen chif. Men m ta byen renmen dan lè zane ki vyèn ke nou ka gon chif pou n chifre pou n avèk a pati de ansanm devenman sosyopolitik ke n ap viv la ki enpak sa genyen dirèkteman. Men dan ze premye rega si n ap fè fwa avèk teyori yo nou ka di ke Ayiti aktyèlman li ostil a on bòn sante mantal lè nou pran an kont ansanm de evenman stresan, twomatizan, ansanm de destabilizasyon, ansanm de diferan pwoblèm ekonomik, chomaj. Donk ke m pa kwè rezilta a t ap diferan si rechèch yo te fèt pou moun ta di ke la sante mantal le pèp ayisyen li pa twò kòrèk. O, ok, dakò. Men, ok, Pou nou menm ki ap eseye surviv, paske nou ka, nou pa ka rele sa viv. Ok, sa ke nou menm k'ap eseye surviv nan yon sitiyasyon konsa a, ki jan ou ka konsidere nivo, nivo mantal nou? An psikoloji nou itilize echèl. Ok.
Sètadi, se son de tès ke nou genyen pou nou ta mezire sa nou swete mezire a, pou nou ta genyen yon done ki kantifyab, e ki ke n ka fè fwa avè l. Men mwen konnen ke ansanm de evenman sa yo pa mache, se yon seri de konpòteman ki deranjan nan fonksyonman sijè a avèk lòt moun, nan deranjan nan fonksyonman l avèk pwòp tèt li. Donk rapidman se sa mwen dwe konprann. Men Sa nou dwe tenu kont tou, e malerezman se pa sèl an Ayiti, dan la littérature scientifique mondyal, nou gen tandans tenu kont de ansanm de pwoblèm yo, men nou pa tenu kont de ansanm de resous yo. E se sa k fè li enpòtan lè n ap pale de sante mantal pou n toujou wè l nan yon kad tranzaksyonèl. Sètadi ki mòd de tranzaksyon endividi a fè avèk anviwònman ke l ap evolye ladan. Se vre, gen dè risk masif, gen dè strès, gen dè faktè, gen dè evènman stresan, anksyojèn pou le byennèt de lendividi, men endividi a tou li pa sibi evènman yo de manyè pasiv. Endividi a patisipe aktivman nan fè fas a evènman. Se sa k fè li enpòtan, nou pa ka di oprimabbò, wi gen evènman stresan epi pou n gentan bay rezilta.

Pou n pale de nivo sante mantal, byen si il fo pran an kont ke lè faktè de strès, de twomatizan etc. Men egalman il fo toujou teni kont de resous jan m fèk sot di l lan la nan ap pale de sante mantal. Ok, dakò.
Nou konnen ke anpil, anpil nan nou la a nou kapab di ke anpil moun ap di ke yo, yo depresif. Eske nan moman an la sa ke n ap viv yo la a, Èske depresyon prezan reyèlman? Èske nou pa gen yon ti konfizyon nan tèm yo n ap itilize yo jis pou nou ka fè santi ke nou pa anfòm? Jis pou nou ka fè santi ke sa k ap pase yo la yo pa fè bon jan efè sou nou, yo pa enpakte nou pozitivman? Èske vrèman se depresyon, se le mo depresyon ki ta sipoze itilize oubyen èske depresyon gen plas li?

Sètadi moun nan ka devlope dè twouble fobik, moun nan pè yon seri de espas, moun nan ka devlope dè twouble panik, moun nan rete konsa, li santi li panike, kè l ap bat fò, eksetera. E si moun nan te fè fas a yon evenman ki te mete lavi l an danje, moun nan ka devlope dè twoub de strès pòs-twomatik. Men m doute fò pou nou ta pale, paske. Lè n ap pale de depresyon, se yon twouble psikyatrik ase majè, ase majè, e ki ta mande vrè ekspètiz yon pwofesyonèl. Byen si, nou te toujou ap veye moun n ap viv avè yo, n ap gade konpòteman yo, si l nesesè pou n tande yo, pou n ankouraje yo pale, paske la vrèman l'écoute est un petit peu importante, men je pense que c'est à fort dire

M ta di ke pa egzanp lè moun nan li pa egzanp li gen dwa soti la epi li jwenn yon yon manifestasyon kèlkonk, li jwenn yon bagay ki te fè li pè ok nan moman an ok epi li antre lakay li li gen dwa pèdi konesans tou sa epi apre sa lè w kòmanse ou gen dwa pa t pran nouvèl moun sa apre yon tan li vin di w ke li te fè yon depresyon li te di. Li te dab donk èske vrèman nou ta renmen w devlope yo pou nou pou moun yo kapab konnen vrè tèm nan paske antan ke psikològ si ke m di w m fè yon depresyon ou pral poze m yon pakèt kesyon ke petèt m gen dwa pa an mezi pou m reponn ou paske mwen mal itilize mo a m pa vrèman byen enbi de kisa m te genyen men m te gen yon pwoblèm ou konprann donk li ap enpòtan anpil si ke ou devlope yo pou nou. Wi se enteresan, la premyè choz Gen yon fòm de depresyon ki ka pase dan le langaj kouran ke nou rele depresyon reyaksyonèl. Depresyon reyaksyonèl, sètadi gen yon bagay ki rive w epi dikou, demen maten ou pa santi fòs ou pou al travay, ou ret kouche nan kabann nan, dikou w ap poze tèt ou kesyon sou sans lavi. Egzakteman. Men li, men se jeneralman se de bagay ki trè pasaje. Ò, twoub depresif lan, jan m fèk sot di w li yon son twoub majè, jeneralman li mande èd. pou w soti ladann. Nan tout depresif nan ki tablo n genyen, youn nan faktè pou n soulinye e se trè trè trè trè enpòtan, mwen panse e m panse kòlèg yo ap dakò avè m si m ta di dan zin sètèn mezi se plis evènman enteryè, sètadi lèzevènman tèl ki son veki pa le sijè ki favorize twoub depresif. pa fòseman evènman eksteryè. E sa k fè w ap wè jeneralman nou jwenn anpil ka depresif che lèjan rich. Donk, anfèt, depresyon an se yon tablo klinik ki gen ladan l yon seri de sentom ase grav. Pa egzanp, ide suisid, moun nan apatik, sètadi moun nan gen yon fatig ekstrèm. Li pa ka leve. Moun nan ap poze tèt li sou sans lavi. Moun nan pèdi konfyans nan tèt li. Dèfwa moun nan pa manje. Ou di mwens li manje anpil. Ou ka wè moun nan pèdi anpil pwa nan yon ti tan ase limite. Konsa tou li ka gen yon, li pran anpil pwa tou nan yon tan. E se sa ki de depresif. Men, jan m fèk sot di w lan la, evènman n ap viv an Ayiti la kounya, li plis favorize. A mwen ke, A mwen ke istwa sijè a, pa egzanp, yon sijè ki te viv dè evenman twomatizan, alalong, sa a ka vin fè li fè yon depresif, li fè yon depresyon si evenman yo ap repete. Men jeneralman, se lè twouble anksye. Pa egzanp, mwen m pral travay Leyogàn, depi anvan m ap met rad la sou mwen, m konnen m pral pase nan Matisan, a kèm ap bat fò etc. Donk la m devlope on konpòteman panik, on twoub de panik. Ok ok, jiskaske w fin pase k. Jisteman, mwen ka devlope, gen moun m wè ki devlope de twoub de konpilsif. Pa egzanp gen moun li fèmen pòt la anvan l dòmi, men chak prèske 15 minit li leve pou l wè si pòt la fèmen chak. Jeneralman se tablo sa yo ki vini e si moun nan te fè fas dirèkteman a on evenman ki te met lavi l an danje, li ka vin devlope alalong Yon twoub sa n rele twoub de strès pòs twomatik ki s on twoub egalman ki ase sevè. Ok dakò bon la mentnan m panse ke moun yo yo plis ou mwen klè sou kisa ki depresyon an se ankò pli grav ke sa ke nou te ke sa ke nou te panse ke sa ke nou te panse ke nou te genyen ofèt paske moun yo souvan bon Dènyèman, mwen abòde yon moun nan sans sa, li di m ke li doute fò ke majorite, pou n pa di tout Ayisyen, depresif nan moman sa la a. Bon, mwen menm pèsonèlman, m t ap eseye poze tèt mwen kesyon sou kisa ki depresyon, poukisa ke li pa manifeste kay chak moun menm jan, poukisa kòmsi, si se menm maladi a, ok, e ke n ap viv menm bagay la, poukisa ke li pa. li pa manifeste ok kay nou chak la menm jan an ou konprann donk mwen vrèman kontan le fè ke ou eklèsi moun yo nan sans sa paske nou bezwen sa nou bezwen konnen ki jan de ekspresyon pou nou itilize a chak pwoblèm ke nou ap fè fas paske souvan nou konn di moun nan men kisa nou genyen O fon se pa sa vrèman, ou konprann? Si ke kòmsi nou pa t al eseye itilize yon seri de mo ki fò, nou jis kòmsi eksprime nou lajman, moun nan te ka plis, psikològ la answa, te ka plis pote, eseye pote solisyon ak pwoblèm nan, ou konprann, ou te ka mete li, m ta di, fasilite li tach la. Pèmèt mwen rebondi, yo menm aprann nou sa, pa egzanp, lè moun yo vini nan prizanchaj yo, ke nan dosye a nou pa mete tèm yo. Nou mete egzakteman sa sijè a di l gen. Ok. Si sijè a di l ap pale anpil, moun ki mennen an di l ap pale anpil, nou pa pral mete tèm teknik lan. Poutèt ki sa? Paske, pa bliye ke maladi mantal yo, yo mache avèk yon seri de stigmatizasyon. E nou bliye sitou pa lè n ap pale de maladi mantal, se le vèb être kon itilize. Sètadi sèt yon vèb deta. Sètadi, in fwa ke w te dyagnostike de yon twoubl, Li posib pou l rete kole avè w. Se sa k fè, nou dwe fè anpil anpil pridans lè n ap pale de twoub manto yo. Ou wè, paske se je sui depresif. Donk, se sa k fè depresyon an, jan m di w la, se yon twoub majè, trè majè. Se pa tout reyaksyon nou genyen pa rapò avèk sa n ap viv pou n di se depresyon. Non. Nou ka genyen lòt pwoblèm. Nou ka genyen de twoub de panik. Nou ka genyen de twoub, yon twoub yo rele anksyete jeneralize. E jeneralman, m panse se twoub sa ki plis manifeste nan moman sa e se avèl yo plis konfonn depresyon an. Twoub danksyete jeneralize a se ke moun nan manifeste yon grand enkyetid sou yon tan sifizamman long. Yon grand enkyetid, dèfwa w te ka menm di ki yon tikras derezone. Kòmsi moun nan nan lakay li, moun nan pè kòmsi èske yon moun pap antre vin pran m? Anpil fwa ou anvi di, èske Pa gen ilojik nan sa moun nan ap eksprime. Men wi, jeneralman, se tablo sa yo ki parèt. Ok. Nou konnen ke moman an la, gen anpil moun ki di, pa egzanp, nou wè ke ka de moun ki nan lari yo, pa egzanp, m ta di ki gen de twoub, de twoub mantal ki nan lari an, ki sal. M pa vle itilize yon tèm ki pa sa. Ou konprann? Ou pral eklèsi m sou sa. Nou souvan di ke apre tout bagay sa yo fin pase, pandan n ap viv sa yo la, gen anpil moun ki pral konsa, ka a pral ogmante. Kisa w panse? Kijan w panse? Eske w panse se vre? L ap ogmante? Kijan de maladi w kapab di ke moun sa yo soufri? N ap pran l nan sans natirèl. N ap pran l nan sans natirèl nan sans ke se vrèman yon sitiyasyon ki fè moun nan vin konsa. Dan kou li pèdi bon sans li, li pèdi tout lisidite li, li pa vrèman konsyan de zak li yo, èske ou panse ke ka sa yo ap ogmante vrèman pou moun ki natirèlman ki soufri de sa? Wi, li enpòtan e jan m te di nan debi emisyon an, li enpòtan pou nou pa gen yon ide fatalist de pwoblèm manto yo. Sètadi depi 1 gen pwoblèm, fòseman ap gen yon pwoblèm mantal. Li pa fòseman vre. Poutèkisa? Paske jan m te di o debi emisyon an, m redi l ankò, endividi yo sijè yo, yo pa sibi de manyè pasiv evenman k rive a. Sètadi, evenman an aji sou sijè a, sijè a tou ap aji sou evenman an. Mentnan, si sijè a pa reyisi jwenn resous nesesè, li pa reyisi jwenn mekanism ki adapte pou l fè fas avèk evenman, pou l filtre evenman, se lè sa a nou pral antre nan dènyè faz la ki se faz epuizman ki pral ouvè pòt avèk yon seri de pwoblèm. Donk, se konsa pou n konprann li. Nou pa ka di evènman yo fòseman non. Men sa pa vle di tou li pa pwopis. Se son de faktè de risk. Se poutèt sa nou menm, m felisite w ankò yon fwa pou emisyon sa a paske petèt san vou randre kont, nou dan la prevansyon. Sètadi si nou konnen faktè de risk yo la, enben nou travay sou yo. Nou pale de yo pou moun yo plis ka konnen, pou moun yo ka plis byenyenbi. E petèt lè yo kòmanse ap vini pou yo ka idantifye yo a tan pou priz an chaj la ka fèt a tan. Men pèsonèlman, mwen pa ka di anm ke fòseman moun yo pral devlope dè twoub. E youn nan lòt eleman pou n konsidere nan maty an matyè de sante mantal, sè la kilti. E la kilti ayisyèn, la kilti popilè ayisyèn, li ofri nou on valè resous ki ensoupsone, san n pa rann nou kont ki pèmèt ke nou viv pwoblèm yo pandan n ap anpeche pwoblèm yo ban n plis pwoblèm, pa egzanp lè pwovèb. Ok. Lè moun yo chita, len ap penyen lòt, len antre nan janm lòt, sè le kontak fizik youn ak lòt. E petèt nou ka, petèt sa ka nesesite nou fè yon lòt emisyon. Legliz, pe enpòt sa w ka kritike legliz lan. Donk, e semèn sa a m ap wè ke gon, gon kanpay de, de legliz Ame Selès k ap fèt prèske tout kote. Moun yo rive, moun yo ap danse. Ebyen, se petèt san moun yo pa rann yo kont ke se son de altènativ ke kilti w lan ofri nou e ki pèmèt ke nou filtre evenman stresan yo. Nou filtre evenman twomatizan yo, petèt san n pa menm rann nou kont, e ki anpeche nou debouche sou de twouble, sou de patoloji ki bokou plis sevè. Antouka, antouka, nou panse ke nan sans sa nou ta sipoze, nou nan obligasyon pou psikològ Val Pierre retounen sou plato a pou l kapab eklèsi moun yo nan sans sa, kesyon distraksyon an, ki sa ke, ki wòl li, paske. la mentnan nou twouve ke li nesesè pou ke moun yo eseye relakse yo bokou plis, se pa ke ou fèmen zye w sou sa kap pase a, se pa ke li pa konsène w, men sa ap ede w mantalman, sa ap ede w. Men, men,
se tèlman briyan sa w di a, paske se, se pèmèt ke ou lache priz, fè tèt ou konfyans ke mantal ou gen sifizamman, mantal ou sifizamman ekipe. Paske petèt nou pa twò pale de mantal la, ki sa li ye anfèt, fonksyon l. Pase youn nan fonksyon, si n ap fè yon sivòl rapidman de mantal la, sèt youn fonksyon edoni. Sètadi mantal ou si l gen yon grenn djòb, se fè w plezi. E dèfwa, se petèt un peu, un peu sinik de le dire, menm maladi mantal yo se yon lòt opsyon ke mantal la itilize pou l sòti w nan yon reyalite ki fristrant.
Ok, paske ou pa vreman konsyan de. Jisteman, menm maladi mantal grav yo wi, son lòt mekanism ke mantal la itilize o dènye resò, si l pa reyisi jwenn manyè nòmal antre gimè pou adaptasyon fèt, ebyen wi, li pèmèt ke ou rete nan deni reyalite a. Paske fòk nou fè tèt nou konfyans ke nou sifizamman gen resous k ap pèmèt ke menm lè pwoblèm yo vini, Epi pou nou jere l pou kont. E tout pwoblèm yo pral kòmanse se lè nou vle kontwole evenman yo. Paske lavi an el menm nè pa sipòtab. Lavi an el menm. Paske ou se sèl moun ki dwe sipòte tèt ou. Ou se sèl moun ki moun ou ye a. Ou se sèl moun k ap fè yon seri de chwa k ap enplike lavni an. Donk deja se deja pwoblematik nan yon vizyon imanis egzistansyèl. Bon mete sou sa de pwoblèm ki lye nan anviwònman fizik kote n ap evolye. Donk, lide se le lache priz jan ou premye. N ap kontinye, wi, n ap kontinye ansanm avèk ansanb de kesyon ke nou te prepare pou psikològ Val Pierre, byen sur. Men jistavan, an nou obsève yon dezyèm poz. N ap tounen. Radyo Tele Kanal Bleu ap prezante w Chita Pale, yon espas analiz ak kòmantè sou tout kalite sijè nan tout domèn. Gras ak sipò divès Pè. Chak lendi depi l fè inè nan aprèmidi avèk Mitchela Parent. Chita pale, plis echanj pou plis konpreyansyon. Radyo Tele Kanal Bleu ap prezante w Chita pale, yon espas analiz ak kòmantè sou tout kalite sijè nan tout domèn, gras ak sipò divès ekspè. Chak lendi depi l fè inè nan aprèmidi avèk Mitchela Parent. Chita pale, plis echanj pou plis konpreyansyon.

Nou retounen pou nou konble vid ou pa rapò avèk sijè nou pou jodi an. Nou souvan di ke nou menm pèp sa a, nou adapte nou vit. Eske se pa yon bagay ki te sipoze ka devlope kay tout èt imen? Oubyen eske se nou menm vrèman ki Kòmsi gen sa lakay nou antanke pèple nwè pou nou adapte nou a sitiyasyon an vit sa ki konn rann nou dèfwa un peu m'en fou de sa ki ap pase autour de nou. E M konprann, m konprann tout bote e tout sans kesyon an. E Men sa pral ban m okazyon pou m bay yon seri de ti detay. Menm si e ta vre nou ta adapte nou vit, men se a kèl kou? Paske adaptasyon li gon kou psichik. Pa bliye ke dayè pou n, m pa vle transfòme emisyon an nan yon lekòl, men se youn nan dinamik ki karakterize mantal la nan yon pèspektiv psikodinamik, se yon dinamik libidinal, sètadi mantal la se yon enèji. Donk adapte a, menm si se ta vre nou adapte nan yon evenman, men se a kèl kou, paske li gon kou psichik. Donk sa se la premyè choz. La dezyèm choz, literati yo

E nan istwa vi nou kòm pèp. E si nou konnen layisyen an li menm, eritaj psikolojik li son eritaj ki lou. Kote n soti derasinman, les méfaits de l'esclavage, la dictature, chomaj andemik, etc. Donk, on moun ki, on pèp ki fòseman. ap sibi tout pwoblèm sa yo depi dè sa nesans, men fòseman, repètwa l denèji, repètwa l de resous pou l fè fas avèk pwoblèm yo, yo bokou pi prezan. Sa pa vle di s on bon bagay, men jisteman, on pèp ki genyen, ki sibi tout pwoblèm sa jan m di w lan, men fòseman, paske mantal la, li kapte, on pwoblèm mantal la te rezoud, li tou kenbe solisyon an. Donk fòseman ou pa pral reyaji si on lòt ou pa pral reyaji kòm si evènman te fèk vini si l retounen ankò. Donk men nan ki sans ke nou ka apiye ide sa. Menm si tou, paske le tèm teknik se la rezilyans, e la ankò m repanse avèk pwofesè Derivois ki mande tèt li nan youn nan tèks ki li ke l ekri, èske on pèp ka rezilyan malgre lwi? Byensi, evènman yo Yo twomatizan, e se diferans petèt pou n fè avèk strès e twomatism, se pa lamenm choz. On strès, ou adapte w epi ou retounen jan w te ye a. On twomatism, pa gen adaptasyon posib, ou oblije ou oblije chanje. Les événements traumatisants, sa sa sa vous change, ou p ap tounen jan w te ye a avan ankò. E jeneralman, e sa konn bay posiblite pou moun nan itilize evenman twomati twomatizan sa a pou l tounen yon moun, yon meyè modèl de moun ke l te ye avan. E se lè sa a nou pale de rezilyans. Sètadi, evenman twomatizan yo, yo mete n a leprèv, menm si pi fò moun bay yon rezilta negatif, men gen moun ki reyisi itilize evenman twomatizan pou l kontinye devlope, pou l kontinye epanwi, e menm pou l kontinye vin yon pi bon moun ke jan li te. Men kounye a la, èske li pa bezwen yon èd? Eske eske w panse ke moun sa a li kapab reaktive tèt li kòmsi remete l rekonekte li san ke li pa gen yon èd de yon psikològ yon moun ki ki gen m ta di ki gen konesans nan matyè la kanmèm ki pou ki pou soutni l nan sans sa epi ki pou l fini pa aksepte ke se yon twomatism l ap chanje se vre men li sipoze kontinye viv eske l pa bezwen yon èd pou sa? M panse l tou lè de.
Li tou lè 2 humm tanzantan li tap mye sou sibi yon twomatis paske pwoblèm twoma pwoblèm evènman twomatizan an poze li pa poze sèlman an fonksyon de sak rive kounya li mete an kesyon sak te konn rive avan el mete an kesyon tou sak ki ka rive aprè donk di kou yon prizanchaj pa yon pwofesyonèl e konseye men.

lekòl, kilti w lan jan m te di an. Sètadi gen de tuteurs de résidence, sètadi genyen de moun nan anviwònman w ki ka aktive pwosesis sa e li pa oblije fèt de manyè kòm si nou youn te konn lòt. Ou wè? Egzanp m pran l tonbe byen, yon moun la k ap poze tèt li kesyon lavi pa gen sans eksetera epi l tonbe sou ou k ap fè emisyon sa, li di a si ou menm ou ka fè sa, Paske nap viv nan menm peyi. Mwen m kapab el retounen motive ankò. Donk wi. Donk sa sa ekstrèmeman enpòtan pou ke nou menm pou nou toujou voye yon ond pozitif a antouraj nou paske ou pa konn kiyès kap resevwa l, kiyès ki gen bezwen an nan moman an e ki. Se trè trè trè nesesè. M pa konnen si nou gen pou nou rive a pwen sa, men m panse e se youn nan tò ke yo fè n. E menm evenman. Twè kap rive la yo. Ensekirite a. Lilia jan nou konsidere lar. Ok. Lar. Li enpòtan pou n itilize imajinasyon n pou n itilize sa nap fè a a bon esyan paske se son de rezèv yo ye an tèm enèjetik. Donk li ekstrèmeman enpòtan. Donk yon peyi kote ke fòseman mwen panse nap rive sou li m pa vle antisipe men kijan

posiblite ke lavi bay chans pou yap fè jan de travay wap fè a, pou yo itilize l pou yo voye dè enèji negatif paske on ne sè jamè. Ah wi. Ok. Pou kestyon de lwazi, kestyon de divètisman ke nou konnen ke ki jwe anpil sou koze mantal ou, paske nou kapab remake ke an depi de sa ke nap viv lan, Gon pakèt nan nou ki toujou mete yon jou a par oubyen yon moman, yn nè depandamman de anplwa di tan nou, nou met yon ti tan de kote jis pou nou kapab eseye m ta di mete de kote pwoblèm yo epi pou nou kapab m ta di viv, viv paske moman an la m paka konsidere ke nap viv, nap Surviv nap eseye gad nan gad sa n ka fè ok men m panse ke viv la answa li gon definisyon gen yon ansanb de kondisyon ki sipoze la pou nou viv ok men e kesyon de lwazi kesyon de divètisman relaksasyon tout sa ki pou pèmèt ou detann ou. li enpòtan anpil pou ke nou genyen yo, paske san sa a, m panse ke n ap toujou rete konsantre, se pa ke w mete pwoblèm yo de kote, se pa ke ou pa konsyan ke nou pa anfòm, se pa ke ou pa konsyan ke yon pakèt nan nou la, m ta di nou, bon, nou tout pa p viv, se pa ke sa, men. Li enpòtan pou ke nou mete on seri de bagay lakay nou, on seri de, eseye adapte nou un peu, pa ke lè w adapte w pap chanje sitiyasyon w pou sa, ou konprann, men fòk mantal la, nivo moral la fòk li on jan, fòk li a on nivo pou ke ou ka pataje ond pozitif sa ke w vle pataje avèk antouraj ou a. Wi, wi, wi, wi, se, se enpòtan men erezman Gen yon doub mekanism nou itilize. Erezman, gen youn nou konsyan de li, e se sa w sot touche a. Jeneralman, menm si gen dè zotè ki di yo yo menm, men jeneralman, fòm de mekanism sa, sètadi mwayen sa nou itilize pou n fè fas avèk pwoblèm yo, lè n konsyan de yo, nou rele yo strateji de coping. Donk, li toujou enpòtan pou endividi an itilize an fonksyon de pèsonalite l, an fonksyon de sa l renmen, an fonksyon de. li menm itilize yon seri de mwayen pou l fè fas avèk pwoblèm nan. Gen moun ki renmen mizik, gen moun ki renmen ret pou kò yo, gen moun ki renmen, bon brèf. Men akote de sa, gen yon seri de mekanism ke nou itilize san n pa rann nou kont. Paske se, c'est une merveille le mental. C'est une merveille. Paske mantal la pote an li menm tou lè eleman nesesè pou pèmèt ke w fè fas ak pwoblèm yo.

Radyo Tele Kanal Bleu ap prezante w Chita Pale, yon espas analiz ak kòmantè sou tout kalite sijè nan tout domèn, gras ak sipò divès ekspè. Chak lendi depi l fè inè nan aprèmidi avèk Michela Parent. Chita Pale, plis echanj pou plis konpreyansyon. Radyo Tele Kanal Bleu ap prezante w Chita Pale, yon espas analiz ak kòmantè sou tout kalite sijè nan tout domèn, gras ak sipò divès. Pè. Chak lendi depi l fè inè nan aprèmidi avèk Mitchela Parent. Chita pale, plis echanj pou plis konpreyansyon.
Sitiyasyon ke n ap viv jounen jodi an la, li kawotik, sa se klè. Sèten.
Li kawotik, li grav e m ap mande tèt mwen, jenerasyon k ap vini an, si ke nou pa degaje nou. Aranje sa o pli vit, kisa nap fè avèk yo? Ki kote yo prale? Kisa yap fè? Ki ki ki ekskiz nou pral ba yo? Kijan nou pral mande yo padon pou dega sa yo kap fèt lan la a? M ta di ke nou ta sipoze pote yon solisyon o pli vit ok pou yo pa viv sa sa sa ke nou menm nap viv lan la a. Ki konsèy ou kapab pote Pou nou menm, pou mwen menm, pou tout moun ki ap gade emisyon Chita Pale nan moman an la, ki konsèy ke w kapab ba li, ki sipò ke l kapab ap bay yon timoun k ap viv sitiyasyon kawotik nou nan viv jounen jodi a la?
Lapremyè chòz se lekout. se lekout. Se fò nou toujou mete n nan dimansyon pou n tande moun. Bon, sa mande tou yon seri de konpetans paske fòseman ou menm ou gen pwoblèm pa w. Donk si ou pa antrene a sa, paske se tout yon antrenman pou tande. Paske ou menm tou gen bagay pou w di tou. Donk mwen panse ke se lekout. Nou favorize lapawòl. Nou favorize Ekspresyon e fòk nou fè l de manyè enkondisyonèl. Sètadi fòk nou pa gon fòma nan tèt nou men ki jan l dwe fèt, men ki jan l dwe ye. Donk fòk nou chita sou sa. Paske nou pa viv evenman yo menm jan. Nou pa viv yo menm jan. Nou pa tire menm benefis de yo. Nou pa tire menm leson. Mwen panse se la premyè choz se lekout. La dezyèm choz, byen ke sa trè pe prezan nan literati psikolojik, se lespwa. Lè Ayisyen an di w, e toutan tèt pa koupe l espere met chapo, se pa une mince affaire. Sa pa ankouraje nou menm antanke sitwayen pou n pa batay pou Leta kreye lè kondisyon nesesè pou tout moun ka gen yon vi ki epanwi. Batay sa l dwe fèt tou nan nivo sa. Men an atandan, fòk nou kiltive lespwa e sèt une force lespwa. Yon fòs ke demen sera meilleur. Mwen panse ke fòk nou aprann timoun yo rekwè nan lespwa, paske nou pa dwe two, two pesimist. Wè. Se, se, se ekstrèmeman enpòtan, paske genyen yon seri de, nou pran plezi, bon m ap rele l malen plezi, pou nou di ke pa gen chanjman k posib nan peyi a. Se grav. Gon seri de bagay depi n ap di l l ap rive. Pawòl gen pwisans li. E se si imedyatman w ap di l, ou pral poze dè aksyon ki ale ak pawòl ou di a. E li pa fè lòt bagay ke fè l posib. Paske, jan ke psikològ Val Pierre di nou, gade lespri pozitif se vrèman enpòtan. Fò w pa pesimis, an depi de tou. Menm si ou wè w ap tonbe nan twa vrèman, rete kwè ke. Gon dènye kòd ki ka rale m fè bak m pap tonbe ok kòmsi rete pozitif rete kwè ke gon chanjman ki posib e si ke ou pa di tèt ou sa ou pa kwè nan sa kijan ou pral voye l ba yon timoun kijan ou pral di timoun nan li epi pou timoun nan kwè. Se se se m anvi rebondi se enpòtan se enpòtan pou nou fè konfyans avèk sa n santi donk m pa pral m pa pral se pa se pa byen dayè m pa kwè n kapab tou. Eseye santi yon bagay ke nou pa santi. M pa kwè nou kapab. Nou ka eseye pale yon bagay ke nou pa panse. Ke nou pa san, wi, vwala. Men, m pa kwè, kòm si m pè la, m ka fè m kontan. Tankou si m ta tris, m ap fè kòm si m kontan. Se pa posib. Donk, optimism nan vle di, e m panse ke gen yon fòmil, m panse se Sen Franswa Dasiz ki rezime l, ke m ka itilize, se gen fòs pou n chanje sa n ka chanje, kouraj pou n asepte sa n pa ka chanje. E m panse se sa ki rezime optimism nan. E akote de sa, youn nan bagay ke n ka ajoute, e m panse se youn nan bagay ki pi grav, e nou pa rann nou kont ke petèt andeyò de tout pwoblèm peyi a genyen, youn nan bagay ki mete sante mantal nou a mal, se pwoblèm datachman. An Ayiti, nou pa ka gen atachman. Ou te gen ti mennaj a la, peyi pa bon paran voye l chili. Papa w te la l oblije lage pye l. Ou te nan tèl lekòl akoz ensekirite yo oblije w chanje w lekòl. Ki vin fè ke nou pa ka fikse n, nou pa ka atache n e di kou e w ap wè se youn nan youn nan youn nan e konsèp ki yo yo teyorize anpil sou li nan psikoloji se la théorie de l'attachement. Atachman son bagay ki enpòtan nan byennèt moun, nan batay pou ekilib. E se petèt se youn nan konsèy ke mwen ka ajoute, dans la mesure ke n kapab, ann eseye kreye des liens avèk yon seri de kote, yon seri de objè, yon seri de de moun e ann bat pou n kenbe yo. Paske sa ede nou viv tou. Epi an dènye, an dènye resò, Mwen vle nou pale di senbolism. Paske youn nan karakteristik mantal la, mantal la pa fonksyone selon le prensip de la reyalite. E fè nou kwè dan de bagay ki depase n, se enpòtan. E se la ankò mwen tounen avèk la. Fè nou kwè dan la mizik, dan le teyat. Donk. Sa yo se se petèt de bagay nou panse ki vag, men ki esansyèlman enpòtan nan fonksyònman armonye yon sijè. Donk, wè kwè nan de senbòl, wè senbòl de la jistis, senbòl, wè youn nan bagay m pa ka konprann, moun ap di w konsa ke lanmou pa egziste ankò, Men se sa yo enpòtan pou mwen kwè nan lanmou, pou mwen kwè dan dan dè zabstraksyon si nou pèmèt mwen tèm nan, paske san ba rann kont sa ranpòte yon ti diplis nan batay ke nap fè pou genyen. Paske an depi de tout chanjman k ka genyen, gen yon seri de bagay ki natirèl ki pap ka chanje. Pa gen sitiyasyon kawotik ki ka chanje l. Pa egzanp, m pa ka ap kesyone tèt mwen èske lanmou toujou egziste? Men non. Sa ka rive ke nou, kòmsi aksyon k ap poze yo fè nou santi ke, o, mezanmi si te gen lanmou, pa t ap gen sa. Ou konprann? Men li toujou la. Se ou menm, antanke èt imen, ki pou eseye manifeste l kot vwazon w lan, Epi manifeste l nan antouraj ou epi w ap wè y ap retounen sou ou. Jisteman m dakò avè w e se ankò ankò yn fwa fòk nou pale pawòl sa yo plis paske menm si tandans lan ta vle fè konprann ke bagay sa yo yo amal nan sosyete a men nou menm nou gen devwa pou n ba yo jarèt lamitye lamou Wè l'amour du prochain, le partage, nou rekòmanse jwe foutbòl ansanm, nou rekòmanse jwe ma, paske sa yo pèmèt ke n tise dè lyen, e se e sa yo jisteman n rele resous psikolojik yo, ki fè ke lè evènman yo vini, yo pa vin jwenn nou vid, yo vin jwenn nou gen moun ki la pou nou, gen moun ki la pou tande nou, nou jwenn gen sifizamman de resous, nou sifizamman ankre nan kominote ke n'ap viv lan, e ki pèmèt ke nou fè fas. Menmsi, fò n raple l, e nou dwe raple l ke, an depi de tout sa n di yo, nou gen obligasyon pou n fòse Leta a kreye kondisyon sosyoekonomik, kondisyon politik pou chak grenn Ayisyen ka reyalize tèt li nan peyi l, pou chak grenn Ayisyen ka reyalize tèt li nan metye ke l renmen san l pa oblije fè yon lòt metye jis pou l ka fè kòb. Sa a tou li ekstrèmeman enpòtan e fò nou batay pou gen politik piblik de sante mantal sa ki mete an plas. Sa ke ki ap fè tou ke tout moun nan plas yo, tout moun jwe wòl yo, mwen pa pral fè yon bagay ke m pa konnen, yon bagay ki pa nan mwen, sa ki ap vin fè ke m pa fè l byen, ou konprann, e pi ki pral koze de pwoblèm a sosyete m nan, ki pral poze de pwoblèm a antouraj mwen, paske, piske se ladann m ka sòti tèt mwen ekonomikman, m oblije fè l, paske se sa peyi m ofri m, donk, Psikològ Lorval pa Val Pierre padon pa pwone pou li pa p di nou ke piga nou pa revandike dwa nou. Li pa di nou pa mande sa ke nou sipoze mande. Okontrè. Men, nou menm tou, nou genyen devwa pa nou pou nou fè antanke sitwayen. Ok, nou genyen, non sèlman yo pa mande nou pou adapte nou a yon sitiyasyon ke nou pa alèz, men li enpòtan anpil pou ke nou aranje nou moralman, aranje mantal lan, rete optimis, se vrèman enpòtan. Paske si gen dèzaksyon kap poze, epi nan tèt mwen se lòt bagay. a. M ap poze aksyon pozitif, epi m ap di tèt mwen, ou kwè l ap chanje, byen dout. Ok? Nou pa menm al nan aspè espirityèl, sa se le natirèl. Imedyatman aksyon w ap poze yo kontrè ak sa ke w ap panse, ou gen tan wè la a, ou nan move wout la. Ou pap janm tonbe a sa w reve a vrèman. Fòk ou rete gade espri pozitif, epi w ap poze dè aksyon pozitif, sa ki pral vin fè ke omwen la a, m ta di a 99 pousan, W ap anfòm! Pwojè a ap reyalize! Sa sa sa vrèman enpòtan! Ou di sa w di a tèlman byen, dayè gen yon apwòch an psikoloji ki ankre nan imanis egzistansyèl la, ki menm di w nou kòmanse gen pwoblèm psikolojik jisteman lè genyen dezakò sa ant sa n panse, sa n ap di e sa n ap fè. E se sa l rele kongwiyans lan. Sa di lè n pa kongwiyan, sètadi. Nou pa on èt ki, ki, ki, nou, nou, nou, nou pa on, on èt ki inik. Sa n ap di depaman de sa n ap fè, de sa n panse, enben jisteman s on pòt ouvè pou nou devlope dè, dè pwoblèm, wi, psikolojik. Ok. Nan sitiyasyon sa a ke n ap viv la, èske nou ka di ke on moun, m ta di, oubyen nou tout, oubyen majorite nan nou, nou depresif oubyen nou strese?
A! Se yon gwo bout kesyon. Premye bagay m anvi reponn se ke stress li pa ta dwe e m pa kwè on eta pèmanan. Ok.
Paske jisteman stress lan se on tansyon ki manifeste nan òganis lan pa rapò a yon evenman ki mete a mal ekilib enteryè w. Donk si m fè fwa menm a definisyon sa l pa ta sipoze on bagay pèmanan. Donk nou pa ka strese de manyè pèmanant. Pa kont nou ka anksye de manyè pèmanant. Donk, e se sa ki, e lè n ap pale de strès, malerezman, nou pa wè strès la antan nan yon sendrom. Paske strès pa pou kò l, strès fè pati de yon sendrom. Li gen de lòt eleman ki mache avè l. E, il y a levenman, levenman stresan. Genyen l. Men, evenman stresan lè l vini, Li pa vin jwenn nou vid, jan m t ap di talè a. Gen resous yo l pral jwenn. E si n itilize yo a bon esyan, sètadi nou itilize sa n te rele talè a strateji de coping yo oubyen mekanis defansif di mwa yo ki pèmèt ke nou filtre evenman, la a nou adapte n epi n retounen nòmal. E se jis an twazyèm lye, si n pa reyisi fè sa, nou pral devlope pwoblèm. Donk se sa. Men èske nou depresif? Euh non je ne pense pas bien sûr sa d'ailleurs m di l par rapport avèk evenman yo depresyon an ka vini par rapport avèk pèsonalite sijè a e m panse pase m ap rann mwen kont la gen plizyè ka suicide sè dènye tan an Ayiti donk sa tou temwanye nivo soufrans psikolojik ki genyen nan kominote a. Men mwen pa kwè gon lyen dirèk ant evenman sa yo avèk depresyon kòm pwoblèm psikolojik. Jan m te di l avan an, mwen plis panse ke evenman sa yo plis ta gen tandans fè nou devlope les troubles anxieux jan m t ap di a ke yon tablo depresif a part entière. Menmsi tou m te mansyone ke gen yon lòt fòm depresyon ki mwen grav, ki pa depresyon ke n konnen an, ke n rele depresyon reyaksyonèl, sètadi, yon reyaksyon n genyen 24, 48 è apre yon evenman. Men jeneralman, nou reprann lavi apre pou kò nou, san twò gran efò, san twò gran sousi. Wi, ka genyen fòm de depresyon sa. Men depresyon ak tablo klinik, Ide suicidaire etc li mande yon lòt tablo, li mande yon lòt, se tout yon lòt deba. Ok d'accord.
Bon, m kontan le fait que ou eclairci moun yo nan sans sa a parce que anpil nan nou t ap di que nou depressif pourtant se pa le cas. Oui nou gen problème vraiment, oui nou vraiment choqué par sa k ap pase an, li rive sou nou m ta di de manyè negativ, men se pa depresyon an swa, pou depresyon an e psikològ Valpierre pote presizyon pou nou ke li bezwen ou bezwen rankontre avèk yon psikològ ki pou konfime w sa paske li vre li bokou pli vas ke n te panse li pi konplèks e pi sevè si w pèmèt mwen. M tande tou moun yo pale de twomatize tou. Pou nou menm ki pwofesyonèl, nou panse gen diferans e nou fè diferans ant strese e twomatize.
Strese a se les evenman de la vi kourant ki strese nou. Twomatism lan li menm, li son evenman ki bokou pli grav. E jeneralman ki te mete n fas avèk pwòp lanmò nou. E se sa ki twomatism. Donk m panse li enpòtan, menm si tou m dakò ke yon strès kontini, sètadi de evenman stresan k ap vini, k ap vini a repetisyon, o final li ka debouche sou yon fòm de twomatism. Poutèkisa li enpòtan pou n konprann? Paske si n konprann, si n pa konprann, nou p ap ka ede. Si n pa konprann, nou p ap ka fè de zentèvansyon. Moun ki strese yo. Se pa menm priz an chaj sa mande avèk yon moun ki twomatize. E konsekans evènman yo, yo pa menm tou. Donk se sa k fè m panse ke li enpòtan pou n fè diferans lan. Èske se yon ti twoub anksyete jeneralize m genyen? Èske se yon twoub fobik? Èske se yon twoub de strès pòstwomatik? Èske se yon dèy patolojik ke m ap viv? Èske tou se depresyon? Men mete tout nan yon sèl panye, Donk la a, se konfizyon total, e franchman si se konsa, l ap difisil pou èd yo vini, e menm lè yo t ap vini, yo p ap ka atenn objektif ke odepa pou detekse. Wè, paske ou pa klè, e sesi, ou pa vrèman byen enbu de ki sa w ap soufri a egzakteman. Donk li enpòtan pou, li te ekstrèmeman enpòtan pou psikològ Valpierre te pase sou plato a pou nou, ki pou te pote limyè sa yo pou nou. Kounye a la, n ap byen enbu de ki sa n ap viv lan, byen ke nou pa swete li kontinye. Ok, men li te enpòtan anpil pou nou te byen enbi pou omwen nou te ka jwenn tretman ke nou vrèman bezwen. Se te vrèman yon plezi pou m te resevwa w sou plato sa a, nou sur e sètèn ke se pap dènyè fwa, e n ap fè w pwomèt telespektatè yo ke se pa dènyè fwa, de manyè aske pou kapab retounen! Vini sou yon lòt tematik, gen dwa se sou menm domèn nan, paske nou vrèman bezwen sa an Ayiti, e sitou, jan ke m te di an, mwayen ekonomik nou pa souvan pèmèt nou al wè youn spesyalman, men atravè emisyon sa a, m kapab di, dè milye de pèsòn kapab konsilte w endirèkteman. Jisteman, jisteman.
Donk nou espere ke se pap yon dènye fwa ke wap pase la a sou plato Chita Pale pou vin pataje konesans ou. Chita Pale se sa a an gwo, se resevwa de ekspè, resevwa de pèsòn ki genyen anpil bagay pou pataje, anpil bagay pou yo di men malerezman ki pat gen espas pou sa. Dezòmè Chita Pale la ryen ke pou ou, pou kapab vin pataje konesans ou. Ou kapab kontakte nou nan nimewo ki anba ekran la a, ki se 48 53 31 56. Si ke ou ta renmen patisipe nan emisyon sa a ansanm avèk nou, n ap pwofite salye chak grenn moun ki te branche Canal Bleu Chèn 38 e sitou le 104.1 FM Stereo pou ou menm ki pa t gen elektrisite men ki te gon reseptè kote w lan pou te kapab tande emisyon sa a. Nou salye w, nou salye chak grenn moun Carrefour Feuilles, Delma ki ekri nou Nap mande w pou pa rele paske nan moman emisyon an dirèk nou pap vrèman ka dekwoche, men si w kite yon mesaj ou di men kijan w rele men ki kote wap swiv nou nap kapab salye w. E a ou menm antanke sponsò ki ta renmen vin sipòte emisyon sa paske nou bezwen w kapab kontakte nou nan menm nimewo a 48 53 31 56 e di nou kijan w kapab sipòte nou ou menm ki ta renmen pase tou ou kapab fè sa antre an kontak dirèk ansanm avèk nou Se fasil e se posib imedyatman ke ou genyen yon bagay ke ou vle pataje ansanm avèk nou. E nou di mèsi tou a Enod, Enod Beauty Hair, ki kwafe nou, ki pèmèt ke nou kapab parèt pi sublime nan emisyon Chita Pale jodi a. Nou remèsye e remèsye spesyalman Psikològ Val Pierre ki te kontan vini nan emisyon sa ansanm avèk nou, vin patisipe, vin pataje konesans li. Jan ke m pwomèt nou an, se pap yon dènye fwa ke n ap wè psikològ sa sou plato avèk nou. ki ap vin pataje konesans li avèl. On dènye mo pou telespektatè w yo, e ou kapab salye tou on moun spesyalman ke w te konnen ki tap koute w, ki tap gade w nan emisyon sa a, ou kapab salye yo. Se, se, se, se te yon vrèman yon plezi pou nou te bay lasyans jarèt, on syans nou di nan nan dè tèm klè ke tout moun ka konprann, e m panse emisyon sa a lap itil, e jisteman si nou ta gen Posibilite pou n retounen sou plato a se avèk menm plezi la ou mwens, ou di mwens ankò plis, ankò plis de plezi. Donk m salye fanmi mwen fòseman, les amis de mon quartier ki te konnen m t ap vin nan emisyon an, ki t ap kouri dèyè m, yo tout ap branche, ti mesye dan griyen yo, epi m salye les étudiantes de l'école paramédicale Louis Pasteur à Lilavois 1, m salye direktè lekòl sa a Bernard Edison. Donk mwen salye tout pèp ayisyen an e dènye mo a se ke. Li enpòtan pou fyew a sa w santi. Se se sa prens kle sante mantal se sa. Se ou konnen egzakteman ki sa w santi. Ou konnen egzakteman ki sa w santi. Ou pa eseye bay tèt ou may si nou pèmèt ekspresyon sa menm si l parèt enpe vilgè pase. E pi m panse se sa e pi pwofesyonèl yo la. Kounye a gen de efò k ap fèt. Mwen panse gen asistans psikolojik anliy ki gratwit. M pwomèt oditè yo m ap voye nimewo a paske m pa fòseman gen l nan tèt mwen. Petèt m ap pataje l avè w, ap pataje l avè w kote ke si w gen yon ti mal èt, ou santi gen yon difikilte, ou ta bezwen gen yon moun ki tande w, yon pwofesyonèl ki asiste w, w ap just konpoze nimewo a gratwitman e w ap jwenn pwofesyonèl ki la pou sa. Se vrèman enpòtan, se vrèman bon!
Jisteman.
Men m pwomèt Oditè, oditrices, yo ke map pataje nimewo avèw epi ou menm ou ka pataje avèl. Ben dakò, mwen menm pwomèt yo ke map fè mesaj la pase jan kel vin jwenn mwen an. A ou menm ki tap tande e ki tap gade emisyon sa a ki twouve ke li ekstrèmeman enteresan, ki ta renmen fè yon lòt moun gadel, ki ta renmen regadel, ou kapab ale sou Facebook tape Chita pale canal bleu wap kapab swiv nou e sou youtube wap jwenn video wap jwenn tout emisyon yo disponib ke sa ki te pase ke sa ki fèt jodi an just tape chita pale canal bleu epi abòne epi klike sou ti sou ti klòch notifikasyon an pou kapab genyen tout dènye video ke nap pibliye yo nou te kontan ansanm avèk ou nou pa rete a jedi pwochen au revoir.